Medam mesye, medam mesye, bonjou, bonswa. Yon gwo bonjou, yon gwo bonswa pou nou tout, kèlkeswa kote n ap koute m nan mond lan. Gèvil rantre lakay nou, Gèvil salye nou, li mande nou kòman nou ye, kòman nou ye. Zanmi toupatou m yo, kòman nou ye, kòman nou ye. Gèvil rantre lakay nou, li salye zanmi toupatou m yo. E evidabman, jounen jodi a mwen vin pou fè yon ti pale avèk tout fanatik Guerville-Haïti m yo, nou konnen nou pa kapab bliye yo, e donk fò nou toujou la pou nou kapab pote videyo pou ou, pou nou kapab pote tout enfòmasyon e sou jan peyi a ap foksyone. Maten an s on plèzi pou m kapab salye tout zanmi m yo ki nan peyi Brezil, Ou menm tout ayisyen ki nan peyi brezil gen vil sal yo li rantre lakay ou li mande ou kòman ou ye kòman ou ye e nou mande nou kòman tout bagay ye pou nou paske nou konnen maladi kowona ap frape trè fò nou konnen son fenomèn ki ap devlope nan mond lan donk chak jou an plis moun kotinye ap mouri nap salye tout zanmim yo ki nan ajantin nou salye tout fanatik guervilhaiti yo ki an ajantin ou menm ki nan ou menm ki nan.

Donk mwen mande w kenbe la pa lage paske mwen pote konsèy pou nou ki an Ayiti. N ap salye zanmi toupatou m yo, menm ki nan Myaguàn, ou menm ki nan Ansavo nan Petite Rivière de Nip, ou menm ki nan Petit Trou de Nip, ki nan Baradè, Lazil, ou menm ki nan Plezan di Sid. Nou salye tout zanmi ki nan Okay, nou salye tout zanmi Okay mwen yo. E m swete Bondye akonpanye nou paske maladi kowona ap frape trè fò. Donk nap salye tout zanmi n yo ki nan Sendomeng, ou menm ki nan Ekwadòl, ou menm ki nan Bahamas, ou menm ki nan Dominika, ou menm ki nan Gwadloup, Martinik, San Martin, ou menm ki nan. E nan Providancial nou salye tout fanatik Gèvil Ayiti yo. E evidaman nou konnen maladi kowona a la frape trè fò men nap toujou mande w pou kapab mete mask a la nan vizaj ou, kapab pwoteje vizay ou avèk yon mask a la paske maladi a toujou la, pa neglije mete mask nan vizay ou bouche vizaj ou. E Gèvil rantre lakay ou pou l vin fè yon ti pale. Nou wè yon atyalite ki devlope depi pandan semèn nan la kote gen yon avyon ki debake an Ayiti avèk yon yon kantite moun ke yo depòte soti nan lòt peyi. Donk moun sa yo nou wè gen moun ki preokipe e aktyalite nasyonal la e entènasyonal la ki preokipe de nan sitwayen sa yo nan moun ki rantre ladan yo gen nan depòte sa yo nou konnen se moun e petèt ki swazi ki di ke yo se pa moun Ayiti yo ye. Men pandan se tan sa ki plis atire lespri nou nou ap Nou vle pale konsènan de, nou pral pale konsènan de Emmanuel Constant. Emmanuel Constant se yon gwo bout tonton sitwayen ayisyen nou konnen a sèt epòk petèt ou menm ki trè jèn oubyen ou menm petèt ki pat ko gen yon konesans sou Emmanuel Constant. Emmanuel Constant se yon sitwayen ayisyen Donk sa vle di ki tap enterime nan lame nan militè ayisyen a sèt epòk an 91. An 91 nou konnen nèg sa yo, yo te swazi pou yo te bay Aristide yon koudeta e nan epòk 30 septanm 1990. 30 septanm 1990, Jeneral Cedras, Jeneral Raoul Cedras, te bay Aristide yon koudeta, li voye l nan Kanpelwen. Aristide te pran koudeta epi li ale nan Kanpelwen, ale pase 3 zan an egzil. nan peyi Lèzetazini Damerik. Donk sa vle di ke le 30 sektanm 1991, kote Aristide pran koudeta nan men Jeneral Cedras, e apre koudeta sa, nèg yo monte, nèg yo monte yon, yon kò an Ayiti ki te rele FRAPP. FRAPP sa, sa vle di se te yon gwoup jèn gason avèk jèn fanm ki te swazi, erije tèt yo kòm yon chèf nan domèn sa pou yo te vin yon frap, sa vle di pou yo t ap goumen kontrekare Aristid pou Aristid pa t retounen ankò. Sa vle di an lane an 1992, an 1992 frap la t ap, ekip frap sa a t ap frape fò sou tèren an. E jeneral Cedras te kenbe pouvwa a ke l te di li pa t Li pa t sòti pou l te kapab libere pouvwa a paske pouvwa a te rete anba men l. Enben, se konsa te gen anpil demach ki t ap fèt an 92, 93 pou yo te kapab libere pouvwa sa anba men Jeneral Cedras. Jeneral Cedras pa t janm deside pou l ta kapab libere peyi a paske anba rejim nan paske li te gentan gen yon rejim bout dikte fòme anndan peyi a ki te rele FRAPP. E nèg fwap sa yo sa vle di yo tap antrene yo pou yo te kontrekare avèk blan ameriken ki ta pral vle foule sòl ayisyen an. E pandan se tan la mesye yo tap erije yo, donk yo te di kèlkeswa kote yo sòti, yo soti a, yo vini atè nap pran yo, vini sou bato nap pran yo, yo vini anlè nap pran yo. Enben se konsa mesye sa yo te angaje yo e angaje yo tout yo fòme tout jèn gason avèk jèn fanm ki deside pou vin rantre nan kò sa nan pati sa ki te rele frap la enben frap sa tap frape trè fò donk sa vle di nèg sa yo tap fè antredman depi nan sant Pòtoprens nan lavil Pòtoprens lan pou patwone Dèlma Petyonvil a pye pou ap antrene moun sa yo pou yo kapab ap montre ke mobilizasyon ke y ap fè a Aristide pa dwe tounen nan peyi sa a. Eben se konsa e a sèt epòk sa a an 80 an 92 enben lè sa a se te Emanyèl Konstan e Jeneral Sedras ki t ap fè lapli lebotan ki t ap gouvène nan epòk sa a kote moun t ap mouri e moun ap mouri e se lè sa a se akoz mouvman sa yo ki te konn ap fèt ann Ayiti ki fè jiskaprezan e sa vle di jiskaprezan ki fè jèn gason sa yo ki te leve nan lepòk 90 yo se sa k fè yo menm yo vin genyen tandans sa a pou yo fè sa w wè y ap fè la a ki rele zam yo kenbe nan men yo pou yo kontrekare paske Lè yo te leve kòm timoun, yo te tande yon mouvman ann Ayiti ki te rele fwap, enben fwap sa a, sa vle di se te kote moun t ap fè dezòd nan peyi a, akoz sa yo menm yo irije tèt yo pou yo kapab fè yon mouvman konsa, pou yo kapab toujou pwoteste kont Leta ayisyen. Emmanuel Constant sa a, sa vle di se te yon nonm ki te chèf nan nan manm nan chèf otorite frap yo. Donk sa vle di se te yon nonm ki t ap frape trè fò, ki t ap pèmèt moun yo kapab fè anpil bagay ki mal pou te enpeche Aristide refoule sòl ayisyen an ankò. Donk sa vle di a sèt epòk e te gen. E te gen Don Te Caputo. Don Te Caputo sa a te reyini nan palè nasyonal avèk jeneral Cedras pou te kapab pran de desizyon, pou te kapab retounen sou desizyon l pou yo libere Aristide, retounen sou tèren an. Enben, pa t gen oken rezilta ki te soti, nèg yo pa t rive dakò. Apre Don Te Caputo, te genyen Te gen yon lòt medyatè ankò ki te ki te retounen ankò pou te vin tap fè de tap fè demach e pou te kapab fè demach pou kapab e kapab libere peyi a pou Aristide te tounen, nèg yo pat dakò. Tout reyinyon ki te fèt, nèg yo pat dakò. Donk sa vle di se konsa Emmanuel Constant sa vle di tap vrèman frape trè fò avèk gwoup frap sa yo e sa k fè depi lè sa a tou tout jèn gason ki te an mezi yo te oblije tout nèg sa yo te gen te pran zam pou yo te kòmanse kontre kare avèk moun ki vle konprann moun ki ta vle Aristide retounen de nan katye nan katye popilè yo pa egzanp nan katye popilè yo sa vle di lè yon moun ta pale de MA de De Aristide, sa vle di ou ta tou prèt sanble pase anba anba baton pou yo ta dekapite w paske nèg sa yo ki te ap gouvène frap la, yo te yo te enpeche moun pou yo pale de non Jean Bertrand Aristide. Eben Jean Bertrand Aristide te lite, l te goumen devan biwo loni egal sa vle di pou l te kapab retounen pou l kapab vin fè manda l. Donk sa vle di se konsa e Carlos Andres Perez e sitwayen sa te fè plizyè vwayay an Ayiti pou te kapab vin diskite avèk jeneral jeneral Cedras pou yo te kapab libere peyi a malgre sa desizyon yo pat tonbe dakò. Donk jounen jodi a se sa nou vin wè apre tout tan sa fin pase kote e kote Emmanuel Constant enben e yo te le yo te pran misye epi yo te egzile jeneral Cedras pou te kapab retire l nan peyi a pou te kapab libere peyi a pou Aristide te retounen pou te retounen an 1994 nan peyi a. Eben se konsa ki te fè blan yo te refoule sòl nasyonal la, kote anpil blan te debake avèk anpil bato de gè, anpil elikoktè, anpil gwo cha de gè, bagay je nou pot ko janm konstate nan peyi Dayiti kote te gen anpil cha de kè ki te foule sòl nasyonal la, lè nèg sa y ap fè defile soti nan palè nasyonal ap. Kantonne Petyonvil, desann pa Dèlma, desann Dèlma pa Dèlma, avèk gwo cha de gè e pa cha de gè ki piti, gwo cha de gè ki long, ki gen anpil sòlda sou yo avèk anpil zam bouj devan dèyè, petèt nou menm nou pa t gen chans ti moun yo pou nou te wè bagay sa yo, kote nèg sa yo gen yon seri de zam devan dèyè ladan cha a, tribò e pa bò bouch yo gade lè kat fasad, epi nèg sa yo an bandisyon An 1994 sa, se t on tèrib bagay ke l te ye pou te kapab fè Aristide retounen. Donk sa vle di Emmanuel Constant se te youn nan otorite nan gwo bout tonton e nan tonton militè ki t ap goumen sa vle di nan epòk sa pou te pèmèt Aristide pa t tounen, pa t foule sòl peyi nasyonal yo rele Ayiti a. Donk aprè tout demach ki te fèt e e o o pye de Carlos Andres Perez y Donte Caputo enben yo te vin abouti avèk yon rezilta yo te fòse Jeneral Cedras si li pa kite peyi a enben y ap pran a la fòs. Enben se konsa Jeneral Cedras te pran desizyon pou l te kite peyi Dayiti epi pou Aristide te kapab tounen paske Aristide pa t asepte pou l te tounen vin viv avèk Jeneral Cedras. Li te di toutotan Jeneral Cedras sou tèren an, sou peyi Dayiti, li pap retounen. Men toutan misye pa kite peyi a, li pap tounen. Enben se pou sa, se koz bagay sa yo e hèn sa yo Aristide te gen lan kè l pou peyi a oubyen pou jeneral Cedras avèk tout akolit li yo se sak fè l kraze lame dayiti pa yon pa yon ògèy donk sa vle di ki fè jodi a nou wè nou nan tout sa nou ye an ayiti la e bagay sa yo ki rive an ayiti donk san ale pi lwen nou wè se son de bagay ki ale nan yon sans lekontrè. E nan yon sans envès, kote an Ayiti, kote lè Aristide fin kraze lame a, nou wè, ki sa l vin pwodui apre Aristide fin kraze lame a pou l fòme kò polis nasyonal sa a? Eben Aristide li se youn nan moun ki kontribiye nan fè peyi a tò Donk si jeneral Cedras te ale li te kite peyi a, Aristide pa t bezwen kraze lame a. Pase se pa tout nèg nan lame yo ki te mal nan sans sa oubyen tou ki te asepte pou te fè bagay ki mal. Donk sa vle di men ogèy te pran li, li te wè pa gen lòt bagay li mande Ameriken kraze lame a bal yon kò polis paske si lame a pat se pat yon lame konsa yo te yo patap bal koudeta enben tout bagay sa yo vin pèmèt peyi a vin tonbe nan kawo nan yon moman ki difisil kote moun sanse pa kapab viv ankò paske moun yo ap viv nan nan yon desizyon ki vrèman vin pa bon pou peyi a esak fè tout jèn gason sa yo jounen jodi a Se tout briganday sa yo ki pase an Ayiti ki fè moun sa yo yo vin pran zam pou y ap lite kont gouvèneman Jovenel Moïse la. Donk sa vle di se menm bagay sa yo jounen jodi a ki fè nou wè tout prezidan k monte yo mande l pou l ale. E akoz prezidan Aristide plis ke l te mande kraze lame a jiska prezan nou wè Jovenel Moïse vle mete lame a sou pye men nou wè lame a pa sèvi anyen nan peyi a paske kòm si son malediksyon ki te tonbe sou peyi dayiti pou lame dayiti. Emanyèl Emanyèl Konstan se yon sitwayen ki tap goumen Aristide pat dwe refoule sòl la. Jeneral Cedras se te yon sitwayen ki t ap goumen pou Aristide pa foule sòl peyi Dayiti ankò. Enben se pou sa nou wè jounen jodi a, nou wè chak sitwayen ayisyen, pandan se tan jeneral la t ap goumen pou yo pa t foule sòl peyi a, enben se pou sa nou wè tout sitwayen jodi yo ki vini yo fè menm bagay la, y ap mande Ayisyen pa gen dwa pou kite yon prezidan fè yon manda sou peyi a. Ki sa w te vle? Anba a m tap mete dra paske cha moun nan lopital la yo kenbel, m tap mete dra nan la pou m ka pote bagay ale. Anyen fèl antre nan. Sa vle di an Haiti, sa vle di nou wè menm virus sa, menm virus sa ki an Haiti, sa vle di virus sa, donk li pwodwi anpil bagay sou do peyi a, sa pèmèt peyi a pa kapab, peyi a pa kapab fonksyone. Donk sa vle di si tout fwa Emanyèl Konstan sa vle di se te yon sitwayen ki te travay pou peyi li, se te yon sitwayen ki te travay pou peyi li, donk sa vle di la, donk akoz sa, sa ta pèmèt ke peyi a pa t ap tonbe nan kawo l ye la. Donk jounen jodi a nou wè, lè yon Ayisyen fè yon bagay ki mal, enben menm lè l te pran egzil li t al nan yon lòt peyi, Enben ki sa k rive kounye a? Apre yon tan, yo retounen back nan peyi w, vin sibi, vin manje oubyen vin peye sa w te fè. Donk sa vle di sitwayen sa, lè nou ap gade nan ayopò entènasyonal Tousen Louvèti, ki jan yo resevwa moun sa yo, epi nou kwè anpil nan nèg sa yo Sa vle di se te nèg ki te kite peyi yo lontan, donk sa vle di se te pou move bagay yo te kite peyi a, lè yo rantre nan peyi a, yo pral sibi dè konsekans majè ki pral pèmèt peyi a tonbe nan kriz, nan kawo, kote moun pa kapab santi yo byen. Eben zanmi m yo mwen jis pataje ide sa yo avèk nou, donk sa vle di nou menm nou pa, nou pa fè politik, men e nou te viw sèn nan, E a sèt epòk sa yo, sou gouvèlman Aristide, mwen te pèdi fanmi m, te pèdi tonton m, te pèdi lòt moun, bon zanmi ki pwòch mwen, nan tire kout bal pou te pouse do Aristide. Pou nou nan pouse do Aristide mete deyò. Donk lè sa, nou te viv tout sitiyasyon yo lè militè blan yo te debake nan peyi a, ki jan peyi a te souke, peyi a te tranble avèk gwo zam ameriken te debake pou kapab fè bagay sa. Enben se konsa yo te kòmanse ap mare nèg ki nan fwap, mare fwap, kouche fwap atè, fwape atè, mete pye sou yo, maltrete yo pou kapab e mete lòd nan dezòd. Se pou sa nou ap mande nou menm pèp ayisyen, nou pa ta vle w retounen nan menm kawo sa e sou gouvèlman Jovenel Moïse la n ap mande pou l kite pouvwa a oubyen pou n pran pouvwa a nan men l an 2021 pou nou pa ta retounen nan menm sistèm sa yo pou ameriken vye ap tòtire nou ap frape nou atè ap maltrete nou donk sa vle di nou ta swete pou chak sitwayen pran konsyans de peyi yo lè yon prezidan eli nan yon peyi Kite prezidan an fè 5 an. Sil pa travay, aprè 5 an l pap prezidan ankò. Men lè yon prezidan eli nan yon peyi, ann kite l fè 5 an. Donk nou swete tout ayisyen ki konsène de videyo sa nou pral gade, donk nou swete w konsène de videyo sa, epi kite yon prezidan fè 5 an pou n wè kisa l ap bay. Aprè 5 an l pap prezidan ankò, men n a kòmanse avèk yon lòt. Aprè 5 an yon lòt kòmanse l pa fè anyen, n a kòmanse avèk yon lòt. Men chak prezidan k vini, An nou kite yo fè 5 ans yo, an nou pa voye yo ale. Donk se sak mennen peyi a kote li a ki fè wè tout moun sa yo ap mouri depi aprè Jean Claude pou rive sou Aristide e jiska jounen jodi a ki fè tout moun sa yo ap mouri an Ayiti. M swete tout zanmi m yo ki pral gade video a abòne chanèl YouTube mwen an ki se Guervil Haïti wap wè kote k make abòne a klike sou li wap wè yon ti klòch ki parèt klike sou li mete l sou okson tout epi tout video m lage yap vin jwenn ou sou telefòn ou. M swete w Bòn joune bòn joune epi gade video epi pataje yo abòne chanèl la abòne chanèl la pataje video m yo na pran ankò nan lòt video a la pwochèn tchaw tchaw Guerfil renmen nou tchaw tchaw.